Ayisyen m yo kòman nou ye? Avèk dat asasina prezidan Jovenel Moïse ki ap rapwoche la, gen anpil moun ki pral pwofite okazyon sa a pou yo fè kapital politik yo, pou yo tou pèse sou sèn politik Ayiti an, gen sa ki te nan politik dèzane mwen ki pase sou nan pozisyon de pouvwa, ki pa t janm te regle anyen pou Ayiti. ki pral pwofite dat sa yo pou yo rejenere tèt yo, oubyen gen sa ki ki te ap asasine karaktè Jovenel Moïse ki ap al bat pou yo rejenere tèt yo, moun ki pa ta dwe anyen ankò nan peyi a, moun ki pa ta dwe menm parèt tèt yo nan sosyete a, ki ta sipoze foure tèt yo nan yon twou aprè tout sa ki pase a, aprè tout sa yo te di ke se Jovenel Moïse ki te pwoblèm peyi an e nou tande diskou sa pandan 3 zan yo tap di se te petèt pandan 4 an yo tap di se te Jovenel ki te pwoblèm peyi a, Jovenel ki koz pwoblèm peyi a. E se si depi o kòmansman manda Jovenel Moïse lan, gen nèg ki te pwomèt ke yo t ap redui peyi a an sand, e se te rèv yo pou peyi a te redui an sand, malgre tout pwomès, malgre tout menas nèg yo te fè, nèg yo vin reyalize rèv yo Yo asasine problem yo asasine prezidan an kanibal yo fin asasine prezidan an ou wè se yo menm ki ki ap fè e defè ou konprann gen nèg ki nan pouvwa la kap byen pase nèg ki konn ap di Se jovenel moise ki te pwoblèm nan se jovenel ki te pwoblèm nan jovenel ki te pwoblèm nan konnya la ou wè sa kap pase la konnya la se se se izo ki minis jistis la ayiti si yon nèg bezwen jistis la konnya la se avèk se kot izo pou ale nèg yo pa di anyen nèg yo pa di yon mo nèg ki te nan lari a ap fè manifestasyon 24 sou 24 ou konprann ki te wè kòmsi itilize pèp la mouvman n tankou yon kapòt yo fin itilize l yo epi yo jete l epi nèg la ap byen pase ap fè kòb nan pouvwa a kounye a la yo pa di anyen tout sa k ap fèt la la yo pa di anyen nèg pòtoprens vil vil pòtoprens lan sanse sispann egziste. Moun e pa ka soti nan yon pwent pou ale nan yon lòt pwent, ou konprann, san w pa veye, veye zo w, ou konprann. Fò w ap veye agoch adwat pou fè yon, pou fè yon deplasman. Tout sa k ap pase la a, m gen de santiman. Mwen menm k ap viv nan, nan, nan, nan dyaspora. M gen de santiman. Yon santiman de regrè ke se Ayisyen m ye, yon santiman de regrè paske jou yo asasine Jovenel Moïse la, kòm si tout manm vin tounen spageti nèt, m vin tèlman fèb, m ap mande eske se vre, lè madanm mwen di m leve byen bonè, l ap di m, prezidan mouri, prezidan mouri. M di, ki prezidan? Jovenel. M fè menm 15 segond, m fwiz. M pa t vle kwè l. M pa t menm vle al sou Facebook oubyen YouTube pou m al konfime enfòmasyon an, m pa t vle kwè l. Lè m finalman mete bravo mwen sou mwen, mal m di sak pas, kèlke swa sak, se jan li ye, si se vwe, m pral fes reyalite an. M ale sou YouTube, vwèman vwe lè m gade m wè, tout medya entènasyonal ap pale de li. epi m vin konfime enfòmasyon an se vre. Depi lè sa, m sispann fyète m kòm Ayisyen ke m te gen kòm Ayisyen an, li redui a zewo. Pa gen oken fyète ke m se Ayisyen. Mpa gen oken kote m pral pase la a pou m al mete drapo ayisyen dèyè machin mwen pou ap flote ke m fyè ke m ayisyen. On nèg ki ap di ke w fyè ke w se ayisyen kounye a nan moman sa a la a, konnen se manti w ap bay tèt ou. W ap bay lemonn manti, w ap bay tèt ou manti, w ap bay fanmi w manti, w ap bay peyi w manti. Fyète sa a pa egziste ankò. Li sispann. E map viv, m tap di map viv moman sa yo. Sa kap pase la avèk de santiman. Se paske, yon pati nan mwen, santi ke, anpil sa kap pase la, gen anpil nan ayisyen kap viv aktyèlman Ayiti la, ki merite chak minit, chak segond nan sa kap pase la. Moun ki Moun ki merite sa kap pase la son seri de moun malgre yo konnen malgre yo te wè kisa Jovenel malgre yo te wè yo te ka konprann sitiyasyon yo te ka konprann ki politik Jovenel tap fè men ki ki jis te kite On mil goud fè destine yo. Yo te kite on mil goud. Yo pran on mil goud nan men on seri de nèg kap fè tèt yo. Ebe mil goud sa a ki detèmine desten yo. Gan pil nan yo ki mouri deja, ki pran bal nan tèt. Ki tap manifeste san yo pat konn pou ki sa yo tap manifeste pou Jovenel ale. Anpil nan moun sa yo, anpil anpil anpil nan yo, yon pati nan mwen di yo merite tout sa kap pase la, chak minit nan sa kap pase la. Men yon lòt pati nan mwen di majorite Ayisyen ki te konprann sa k ap pase la a, ki te konprann sa Jovenel te ye, sa Jovenel t ap fè, politik Jovenel t ap fè pou te retire peyi a nan sitiyasyon ke l te ye avan asasina Jovenel Moïse lan, kounye a l se 10 mil fwa pi mal. Aprè asasina Jovenel ou pa wè anyen. Ou pa santi pèp la kòm si endinye. Ou pa santi kòm si yon revolisyon vwèman vwe. Ou pa santi moun kap defann prezidan avèk pasyon. Ou pa santi moun kap mande jistis ak pasyon. Ou gen dwa jwenn kèk grenn nèg ki pase. Ou konprann? A chak minit, ou gen dwa jwenn kèk grenn nèg ki pase mande Jovenel, mande jistis pou prezidan. Men franchman, ou pa jwenn nèg ki bay tèt yo an sakrifis, an olokos pou batay pou jistis pou Jovenel Moïse lan. sitou an Ayiti. Isi, ou ka jwenn kèk grenn nèg nan medya yo, medya sosyal yo, ki ap ki ap vwèman travay di, ki mete tout pasyon yo nan batay jistis pou Jovenel la. But Ayiti, Ou wè menm sa menm menm nan radio yo pa pale de jistis e sak fè ou wè peyi sa ou wè peyi sa li pap janm fon pa li pap janm ale oken kote toutan toutan nèg yo pa pale nèg yo pa chèche yon mwayen pou yo fè jistis etabli nan asasinen nan asasina. douloureux, crapuleux Jovenel Moïse lan, peyi sa a pap janm fè yon pa, m pap janm respekte oken medya ayisyen, oken jounalis ki tap ki tap fè tout sa yo konnen pou yo te ede nèg move fwa yo, kanibal yo. touye prezidan an fizikman, yo asasinen karaktè l, jiskaske yo arive asasinen l fizikman. Toutan nèg sa yo pa gen, pa pran konsyans pou yo wè sèl fason pou nou ta ale vè lavan, kase tèt tounen nan wout n ap pran la a, nan desant o zanfè ke nou pran, direksyon ke nou pran la a toutan, medya ayisyen yo, jounalis, nèg politik, nèg yo konn tande k ap bay opinyon politik yo de sitiyasyon an. M pa wè, gen anpil nan yo ki disparèt E sa k fè pafwa m ap mande Bondye, èske, èske e pa ta, pa ta, pa ta kòmsi nou pa ta pran kout asteroid pou, pou yo, pou yo lave kòmsi yon seri de politisyen, yon seri de jounalis ki wè sitiyasyon konnya la a ak sitiyasyon ke nou t ap viv avan Jovenel Moïse lan. ki wè kisa ki genyen kounya la a konparativman a lè Jovenel te la. Malgre sa, ki pa di anyen, yo pito pale lòt koze olye kòm si yo fè eta de sitiyasyon sa kap fè la, olye yo ede jwenn solisyon, olye kòm si yo ede batay pou jistis. pou Jovenel Moïse. Pase, konn ya la, kèlke sa gouvènman ki ta monte la, depi batay pou jistis pou Jovenel Moïse lan, pa yon priorite. Ou wè pèp sa, ou wè pèp sa, nou pale direkteman vè yon jenosid. Nou pale direkteman vè yon eklatman sosyal, yon gè sivil, e pa janm gen moun ki konnen. konbyen moun ki pral mouri. Pa janm gen moun ki konnen konbyen moun ki pral mouri. Mwen menm si m te gen pawa, si m te gen pwisans, nan pozisyon pwisans, gen anpil moun konnya la nan Ayiti a la ki pa t ap egziste. Gen anpil moun ki pa t ap egziste ankò. Paske se moun sa yo ki tout mal peyi an. Se moun sa yo ki fè nou rive la a. E anpil nan yo konnya la a, yo nan pouvwa, yo nan, se yo menm ki ap revoke moun, mete moun pa yo nan pouvwa a. Anpil, anpil, anpil, anpil nan yo. Imajine w, apre konbyen 217, 218 ou 219 an, yon peyi pa gen elektrisite. Hum? Konya pou dat elektrisite egziste sou latè, pou dat elektrisite egziste pou dat peyi ap devlope fè wout kounye la poum pa ka jwenn yon wout pou map soti pòtoprens mal nan nòdwès san tèt chaje soti nan yon depatman a yon lòt depatman se pa menm yon gwo peyi yon ti peyi tou piti. Konnya la ou jwenn yon nèg ki vin ap pale de devlopman dirab. Nèg la achte, prezidan an achte ekipman, mete izin asfalt pou fè wout, pou fè devlopman, fè lopital, fè lekòl. Nèg yo pito boule yo, nèg yo pito kite yo kraze. Mesye nèg sa yo gon plan pou peyi an e plan yo gen pou peyi a li pa nan avantaj pèp la son plan pou detwi peyi a konplètman pou efasel sou planèt la sou efasel nan figi mond lan e yo pap fèl pou kont yo yo gen moun dèyè yo. Plan an son plan ki bati se pa kòm si m te gade yo sèvi avèk ayisyen yo but se pa ayisyen vrèman. Ayisyen yo son gwo yon gwo aktè nan plan sa a. Men plan sa a m panse si se ayisyen ke w ye vrèman vre m pa kwè se yo menm kòm si ki inisye plan sa a. yo gen dwa sèvi avèk plan an, Ayisyen yo pran plan an, yo jije nesesè ke se yon bon plan pou detwi peyi a, pou elimine l, yo anbrase l. Epi, y ap fè travay mèt yo. Paske se mèt e mèt yo ki koz plan sa a ap egzekite jan l ap egzekite la a Ayiti. Franchman, Son kondisyon, m panse se kondisyone nou, yo kondisyone nou pou nou viv nan kondisyon sa. Paske m panse antan ke moun, si nou ka panse, si nou ka wè, si nou lè nou, si lè nou gade an lè nou wè syèl menm jan avèk tout lòt nasyon, lè nou gade atè nou met bese tèt nou wè tè a menm jan ak tout lòt nasyon, Si nou ka wè pye bwa, lè solèy la leve n ka wè l, lè gen lapui nou ka wè l menm jan ak tout lòt nasyon, m panse ke nou ka reflechi tou pou nou wè ke se Ayisyen nou ye, pou nou wè ke peyi sa a sipoze pran yon lòt direksyon. E franchman, lè w gade yon seri de nèg ke w te kwè nan yo, Lè yap pale, lè yap fè manifestasyon, pasyon ou wè nan je nèg sa yo ki ap goumen pou pèp. Epi lè nèg la jwenn yon, rive nan yon pozisyon pou l ta pran yon desizyon pou travay an favè pèp lan, Li pito ale nan lòt direksyon, yon direksyon pou l travay pou ti klan, pou tèt li, pou l ap byen mennen. Pou pitit la ap byen mennen. Jwenn lajan peye kolèj pou pitit la aletranje. E pi pèp la, k ap viv nan kondisyon sa a, pèp la ap viv la. E pi nèg yo pe. Konseye de radyo mesye. Ou konn ap tande lontan mesye. Nèg yo si yo te jwenn, yon seri de jounalis wi, si yo te jwenn Jovenel yo tap gentan mete e e e e e manchèt sou li. Yo tap mete, yo tap gentan mete bal sou li. Konnya la nan sitiyasyon nap viv la, jounalis sa yo mesye, lè wap koute yo tankou nèg yo frèt, tankou bagay la byen mache pou nèg yo konnya. I can't believe it. Kisa nou ye menm? Kisa nou ye? Kisa n vo? Kisa egzistans nou vo sou la tè beni? Nou se sèl ti pèp nwa nan Amerik la la a. Kòm si ki montre le mond antye ke nou pa anyen. E anpil fwa nou proud, nou fier lè yo di, lè nou, lè yo di nou pa anyen. Paske mwen, chak fwa yo joure nèg yo, tout joure yo joure yo, yo fè pi mal. Tout sa yo fè nèg yo, yo fè pi mal. I cannot believe it. Seriously. Nèg yo fè kòm si yo pa gen nen nan figi yo. Kòman w ka konprann senatè nèg la ta sipoze al nan al nan palman kòm si pou l al fè deba entèlektyèl ou konprann pou jwenn solisyon ou konprann pou peyi an. Nèg la pito al batal batay joure chire chire voltiye chèz Ale avèk poupou. Se sa n ye, se sa n sanble. Lè yo gade nou, e sa nou ye, e sa yo wè nou ye wi. Nou pa anyen. Yo, kòm si, e sa, e menm, m panse se, e pa fòt yo, sanble se kondisyone, kondisyone nèg yo. Yo di konsa menm pou nou viv, si nou pa viv konsa. Pa gon lòt fason, yo pa yon lòt jan. Se fason sa menm mesye? E fason sa nou wè n te ka fè peyi? Nou pap janm anyen. O nou se gran pèp. Ki sa k fè n gran pèp? Paske n te goumen, nou pran endepandans nou. Depi de syèk, depi plis ke de syèk, apre endepandans lan, ou pa janm fè anyen pou retire tèt ou Ou retire chèn nan nan men w, nan pye w, ou mete l nan tèt ou. Ou pa janm fè anyen. Jovenel kòmanse ap travay. Li te kòmanse ap fè kèk devlopman. But olye nèg yo kite li vin fè senkan pa l la, yo pito asasine l. Gen nèg k ap di si Jovenel se pou Jovenel te kòmanse nan Nòdwès m garanti ou si Jovenel te kòmanse nan Nòdwès nèg yo t ap asasine l depi sou premye manda premye ane manda l la depi sou premye ane manda l la nèg yo t ap asasine l. Paske nèg yo pa vle wè vil nò, vil pwovens yo, nèg yo pa ta renmen l devlope. Nèg yo bezwen tout bagay la rete Pòtoprens. Se sa k fè w wè nèg yo rete la a nan Pòtoprens lan la la, y ap detwi l. Y ap detwi l. E anpil nan yo konnen se sèl Pòtoprens lan menm ki peyi an. E sak fè ou wè Nòdwès pa janm gon grenn wout ki fèt. Pa janm gon grenn wout ki fèt. Tout prezidan k pase yo, pa janm gen youn ki fon kout dèy sou Nòdwès pou yo wè nan ki eta Nòdwès lan ye. An tou ka, m ta swete pèp ayisyen kale je ou. Kale je ou pou wè ki sa. ki bezwen fèt pou retire peyi sa a nan sa li a. M ta swete nou pran desizyon, nou pran desten nou an men, pa kite moun fè desizyon pou nou, pa kite moun ban nou mil goud pou fè desizyon pou nou. Pran. desten ou an men. Chwazi desten ou. Chwazi wout ke w vle ale an. Antouka, m kite nou la. Rès la nan men nou. Peyi a nan men nou. N a fè sa nou vle avè l. A la pwochèn.